Mete double la epi kaka bouyi. Ann ale manman cheri pa la pa la a future la. Umm so m te vle di w ke umm mennaj mwen anba live lan e ke. M salye Steve Jay, Steve Jay anba live lan, m salye Jeff Oka frè m, e m salye Miami boy k anba live lan, m salye Greg Promo, Tchoupouli, Tout moun k ap gad layv la m salye nou chak grenn moun ki la m mande dam nan padon pou jan m te aji anvè li menm top promo tafa promo samy ti sè m k anba layv lan tout moun nèt k anba layv lan m salye yo so m mande w padon menn dèske m te pale yon ti jan agresif anvè ou menm adolesan m salye w tou mad max frè m anpil respè so si tout ayisyen te pran konsyans pou yo te di. Wi, ann chita pou n fè lapè jan nou fè l lan la, Ayiti t ap lwen. Men yo pa gen konsyans sa. Mwen m avè w nou gon konsyans ki pwòp, so nou se de de moun, de jèn k ap goumen pou mete imaj peyi an, imaj kilti nou an nan lòt nivo, so nou antann nou everything, everything is ok right now baby, so talk to me, di m yon bagay pou ki fè kè m kontan pou m dòmi aswè a, right?
Di w yon bagay ki pou fè kè w kontan? Max design frèm ehe.
Wap pale avèm ou wap pale anba live wap pale a moun anba live. Princess avan mwen pale cheri. Wap bè di dòmi wèm vin dòmi pou mal dòmi wèm vin antre mwa pa m pou m vin live avèw. M pa yon princess m son queen. Cheri ou kite stade queen depi ou avèm depi ou wèm m aproche w ou kite stade queen paske m son demi dieu ou pral vin ou konn sa w pral vin ye.

M te kontan pale avè w. M te kontan pale avè w plis toujou cheri. Apa yon bèl ti foute tout bon men. Wi. Mwen sou mwen m anvi wè sou ou men gon bèl dan baz. Li gen gwo dan ankò epi l frekan wi. Men gwo dan yo fò ok yo nice. Antouka. Mwen pa la bon pil men. So, pa rele mizik la fatra s'il te plè, lè konsa ou blese m men. Ok fine. M pap rele l fatra. Thank you mi amor. Gracias mi amor. Gracias. M konn 7 mo pandan m al Sendoming. Te quiero mucho, gracias mi amor, bang, bang. Lòt yo m pap pwononse yo la paske yo pa leve m anba anba live la.
Antouka. Map tou ale avèw wi so um m te vin pale yon lòt bagay but nap fèmen live lan la sa w panse? Sa w te anvi di princess? An wap fèmen sou preske 3000 moun?
Wi Bon nou bon paske m Greg dal promo show bèl koup bèl koup Greg promo dam nan deja pa renmen fòm tèt ou deja mechan.

Fèt mwen Koman avèk Pep News. Pep News pa poste bòn fèt but lap poste zen m yo. Like Enben ok. misye Banm twouve yon mesaj klè pou Pep News nan bay live lan la. Pep News se nèg ki grandi avèm Petyonvil. Wap wè m gon mizik Kere Boo ankò ki soti la tout moun poste l wap wè Pep News poko janm poste l. Wè pou live la fini la lap pran pati. M pa konnen, whatever sa li a la, l ap poste l. Wè Pimp News? Se konsa l chwazi vann tèt li kite l konsa nou pa ka chanje l. Pimp News poste plis bagay ki genyen rapò avèk Yow m pa konprann poukisa paske dènyeman m te pale ansanm avèk Pimp News m te di Pimp News yow frè m e frè m ou ye nou grandi la a Petyonvil m gen respè pou ou gen respè pou mwen ou toujou ban m pil respè m se yon nèg ki ban m anpil konsèy poukisa lè m fè yon mizik ou mete fire oubyen shit. Li mete ti pil lan. Right? Ou la?
Huh?
Ou la wap tande sa map di?
Wi. M te pale ou lwen.
Wi m tande w wi. So mwen te di misye sa misye te di enben pa gen pwoblèm mwen fèl pou tout gwo atis yo. M pa fèl pou nèg ki fèk ap vini men tout gwo atis yo m toujou fèl son fason pou m teste fanatik yo. But mwen te kwè nou paka chanje Pent News paske Pent News li menm li la poul se se konsa l vann tèt li wap wè Jeanne Douce vann tèt yon lòt jan wap wè Greg Promo vann zen Greg Promo vann timoun 2000 yo wap wè Pent News li menm se konsa l vann tèt li m pa gen pwoblèm avè l wap wè mizik lan sòti la Pent News poko janm afiche l pandan tout moun nèt poste l men kite m te fon zen m atan m te di yon betiz ou tap wè l ou se pran l li poste l la l bouste l nòmal but m pa konn poukisa l konsa m sanba live lan.
Pep fò chanje sa ui pep li pap posib non nou pap ka pran konsa non. Loro gon dan pou misye a menn mwen m bezwen wèl anfas ankò kòm se frèm li em gen lontan m pa wèl pati lontan m bezwen wèl anfas poum mandel ki pwoblèm poukisa chak sam fè ki negatif li postel rapid menm lèl wèl sou lòt paj li tou screen li pa tel postel pandan m gon bagay kap mache m pap postel vre li postel wi wap wèl banm yon grenn pòz li pozem fini.

Instagram li cho. Wap wè m te fè yon pòs kote m te di woy frè m Greg promo back mèsi Bondye. Yo re bal ti Instagram nan. Fwa sa m swete l byen jere tèt li pou l pa gen lafyèv ankò. Li tèlman vant zen. Sa w tap di m ankò bebe? Ou bezwen yon pwomotè ki pou yon bagay pou di m byen nòmal epi. M pa tap di w anyen non.
Eddy tout moun cheri monte sou youtube kounya bob kare officiel al tande mizik boom ankò epi patajel. Tout moun monte sou bob kayou officiel pou nal tande boom ankò.
Ou renmenl map voyel pou ou nan map voyel pou ou sou whatsapp sou whatsapp ou pa bezwen telechajel bagay bouch cheri non bagay ou pa ou pa imèn ou pa imèn menm cheri ou son deyès. Nan mwen an la a, m pale tiye komsi. Afè Queen bahay, ou pi gwo kon Queen, m pral mete w nan level, map chache yon non pou ou, map envante yon bagay ke lèzòm poko o kouran de li. Dees?
Yon dees? Dees yon bagay ki pa egziste, komsi mwen pou vin avèl sou latè. Ok. Mwen chache yon non pou ou cheri, paske yo just nice man. Mèsi. So nèg ki gen yon non di misye map bal nan men kanmèm yon lè pase respè pase misye gen chwa misye konn fè chwa yo di misye gen body tou wi si w manken nan video sa wap tou manken Li trè trè trè trè konn fè chwa M te kontan pale avè w Bob
M te kontan anpil tou wi cheri m pral dòmi m pral dòmi ak kè kontan aswè Good M di w

Yeah. Voye zèl ou a mwen, voye zèl ou a mwen, voye di m konbyen kòb ou vle pou videyo a. Wap fè yon jou wap choute avèm, rès jou yo map fè yo studio, map fè scenario pou kòm pase m pa vle deplase w, m santi w chè, m pap ka peye w plizyè jou pase m sou e m pa gen ase lajan.
Ok. Enben ok.
Shamsudba, ou gen tan nan live la ou vin trip. Bagay wap di m ankò? M fin pale.
Dezole bebe, m te regrèt m te pi fò. It's ok. Don't worry. Yo, tell me the same baby. Come on. Ah, des, e pou pale anglè tou?
M distrè m byen wi. Wi, I'm sorry. Ou te rele mizik ou Faton ok. Ok no problem my love. Di manman w konsa m voye yon bizou pou li deske li pi bèl princess sa sou tè epi dil kisa l te fè pou sa paske m wè lè timoun yo fèt ayiti lè se ti gason mwen m gon ti gason k rele Christian pou e dezyèm ti gason m nan moun ki koupe lonbrik lan fè misye domaje but di manman w eske se yon kijan yo rele bagay ki akouche moun yo nan kay eske lopital ou fèt ki lopital.
M pa konn ki lopital.
Ok, but fò mande moun ki pwofèt. Jan yo rele yo, moun ki akouche moun yo, yo. Di l mèsi pou men la, Senyè. Ou domaje l, ou pote pou tout peyi a nèt. Ou byen fèt baz, ou byen fèt, ou nice. Li di, Mom, mèsi wi.
Kiyès sa? Mom.
Oh manmi chérie I love you bebe m bizou mua ah bon m byen m pa byen ak fi sa non papa nou tounen fache ankò wi depi w la.
Ah ok.
E Miami boy anba live la wi, Miami boy e ou konnen ay tax ap sponsorize video a so m di w voye zèl ou a. Non non non non non Miami boy pa peye m pou bagay sa yo.
Oh bon, bon m gen plizyè video la Miami boy ki peye pi fò bay ladan l. Manmanm di m fèt Sen Mari. Sen Mari m pa konnen. Canada li pat Ayiti.
Ah ok. Enben moun ki koupe, moun ki koupe nan koko a domaj yo, di manman w mèsi bokou. Ok. Eske w fyè deske w konsa?
Koman? Jan w ye a. M twouve l e. Nòmal.
Ou pa nòmal non. M pa, m wè anpil moun, m vizite, m vizite anpil kontinan but yo pa menm jan. Yo different. Ok.
Greg! Greg, kòmsi yo?

kap swe a. Bon kote Sè Marie?
Se li menm mpa byen avèl. Kisa? Greg Promo di viv Sen Mari, kote ou fèt la lan se yo, li bay yon bon pwodwi. Greg oka, Jeff oka se kiyès? Men Jeff oka anba live lan la cheri. E misye konn ap pale tout jounen ap pale yo, cheri kem te gade Swe a.
Li tou ap swe nan machin pou lap voye monte. Se nonm sa tou paske li fèm yon bagay tou kem pat renmen. Ooh Jeff ou la ou tande wi frèm. Wè vakabon, wè promo ak kreyòl ti bòb kay ou papa zonyon. Mèsi anpil, fè reklam non mesye. Medam yo kraz. E sou Karina pa nan bagay sa yo. Nou pa benyen voye monte, nou pap fè sa. M renmen l twòp, m pap gen kè m fè l sa. Kisa? Chèf ou ka di pale toujou, pale toujou li renmen wè vizaj ou. Antouka kiyès ou pa vle wè, kiyès ou vle wè menm? Guys depi yon moun fèm yon bagay men m pa bezwen konn ki moun li ye fuck you. Jeff te yon ti jan antouka m pa bal pale de sa la but Bob m te kontan pale avèw so.
Nan pa. Ciel gason nèg di. A kiyès mezanmi? Map tou al dòmi tou guys. Map tou al dòmi tou manman se byen somèy. Je somèy mon amour. Waw. Tu as fait la sieste. Antouka. Oh Jeff Mondos ou serye bebe.
Wi. Ou lou cheri sou wè nèg sa wap wè dan deyò nèt wi. Mwen li
Jeff vin lakay mwen mta fè. My God. Ou tande m? M tande w. Jeff, m tap fè fèt lakay mwen, Jeff vin lakay mwen, m konn Jeff, m te renmen Jeff, but yon ti jan kòmsi, antouka, whatever. So, yeah.
Men ou genlè renmen, ou renmen beef, ou renmen clash, pou sa pa rap pito ke w model? Yo, m konn rap wi, m pa gen talan pou sa.
Ou gen talan pou li cheri mwen, depi ou jwenn n ap pale sou sa. Nou pa jere bagay yo, Mechanste ka ba w sa sou 2 chèz, m ka ba w sa sou 2 chèz, gen yon pakèt moun ki ka ba w sa sou 2 chèz epi nou fò pase yoww, afè tout fanm, ou tande kouwil epi m fè w chita sou tèt. You know but m te kontan pale avè w m renmen w pil cheri so m swete tout bagay ok pou ou e fè bizou pou manman w pou mwen di mennaj ou a m swete l bon chans avè w dil pou l veye w avè m e paske yo ou rive sou mwen m anvi bo w ankò e non e pa vre sorry I love you Souca.
Mwen renmen w anpil bebe. Wap fèmen oubyen map fèmen? Kiyès kap fèmen? Eeh tem fèmen. Bon pas ou ale.